Misye pa banm love jan misye banm love e konsa m ye frè Madanm misye son pretansyèz li ye li menm madanm Michel Martelly manman Olivier son pretansyèz li ye e Yanick pran kote l men Sandro Olivier nèg sa yo krèm nèg e Yanick pran kot manman l Yani depi w wè l misye vle se ou pou pral bal la men anvan misye panse se milat li ye e se mwen k milat m rich ke Yani tande m se mwen k ap pale se mwen k milat m rich ke Yani. Non selman yani pi piti pasem, yani se nèg depi l parèt yon kote la lap tann se ou pou lonje lamen bali krèk koko yani ou vwayaje pasem, ou gen kòb pasem, ou etidye pasem e mwen k milat se mwen k gen kòb kiyès ou ye pa fè kaka konsa men sandro, olivye sandro, olivye nèg sa yo m paka nèg sa yo depi yo wèm se love sandro a olivye depi nèg sa yo wèm se love. Sandro a Olivier depi nèg sa yo wèm se love. Mateli rele, rele madanm li gentan dòmi wi li di vini pran swen pou yon pitit gason. Madanm nan vini petèt li wè son son pitit machann chabon son ti nèg nan k deyò a, lè li di kòman w epi l vire bounda l lale. Sa pa rele love. Sofia sa fèm mal anpil, sa pa rele love. Bon ki mele mouda m tou eske eske Sophia peye bil mwen eske se viza m tal mande Michel Martelly bon ki mele mouda m ak Sophia eske l konnen m vre bon l pa konnen m vre ki mele mouda m avè l sa vle di m paka pa respekte Martelly frè men ou menm Kenay m paka engra menm jan ansanm avè w. Paske rekonesans se sansibilite kè a li ye. Kè m sansib pou moun ki fè m byen frè. Gade pou sa Olivier fè pou ou. Olivier fè konnen w an Ayiti. Misye di e ti fi a. Non m pa bezwen konnen anyen de ti fi a. Ti fi sa se nan mond pa l l ap viv. Ou wè menm lè w ap pale kaka de li se nan mond pa l l ap viv. Se bagay bato l, se bagay mannken l, se bagay pa l l ap regle. Ti fi a m pa gen anyen pou m di de ti fi a. Ti fi a ou wè se nan mond pa l l ap viv. Si Olivier Martelly, Sandro se tankou ti fi a nèg sa yo te nèg sa yo te sove. Tifi sa e li k rele I don't give a fuck la wi. Piti sa, tifi sa se li k rele I don't give a fuck la, se pitit papa l li ye li menm. Stress sa ou wè nèg yo bay Michel Martelly a, si Michel Martelly pa t gen Olivier, li pa t gen Sandro, li pa t gen Yani, li pa t gen pitit, ou panse Ayisyen t ap ka strese Michel Martelly? Nèg ka strese m? Ou fou? Tifi sa li menm, se grenn I don't give a damn ke l pran li menm. Sa di, yon nèg tankou, yon nèg tankou DJ Kenay, bon ki DJ sa? Yon nèg tankou Kenay, se nèg ki pi engra ke gen. Pase Olivier pran w, nan yon ti chanm kay, kay, kay, kay yon moun Miami. Li rantre an Ayiti ansanm avè w. E nan bèl epòk ankò, kote papa l prezidan. Ou nan machin prezidansyèl toutan. Nèg a baw dim ni tout ti milat yo nèg a rantre w nan la fami ti milat li fè w ap jwe tout kote. Katran Mateli annik fini pap misye prete 250 mil dola nan men Olivye lal fè biznis pal epi l lage cha. Bon èske Olivye ka moute entènèt pou l di ou l te prete Kenay 250 mil dola ameriken. Pase moun yo eskize m m te di 800 mil mal pran enfòmasyon byen m renmen konsa m ye e konsa m ye. M te di 800 mil avan yè, nèg yo di m non se pa 800 mil, se 250 mil. Men men konsa m ye, m vini m korije l. Se pa 800 mil dola, se 250 mil dola. Misye prete nan yon nome Olivye, epi vòlè a fè zèl avè l. Epi l al fè biznis pa l. Epi, l li tou elme a Olivye. E sa m di w frè, m di w se pa sa l te ye. Se pa ni 700 mil, ni 800 mil, se te 250 mil. E konsa m ye frè. Se konsa m ye. E pa pase m te di 700 mil pou m kole la ladann, pase m bezwen blaze nèg la, m bezwen, non, se konsa m ye. M se lami de la syans, ok, m se lami de la syans, m renmen verite, jan bagay la ye a, se konsa m bay li frè. M pa ka fè sa. Se pa paske pou nèg la frape sou mwen, pou m ap frape l bak tou, epi pou m ap ogmante bagay. M pa fè bagay konsa. Epi, èske Olivier Martelly ka vin moute sou entènèt pou di DJ Kenay, o, o, bagay la, 250 mil dola a, m prete w lò ou tou fè zèl ansanm avè l la, bon, tout moun pral di Olivier nan gèt manman w. Tout moun pral di Olivier Kòl la vole. E tout moun pral di Olivier te kò la vòlè, se nan kòb petro karibe a nèg la pran, ou se nan kòb stad la ou te pretel nèg la prann, okontrè moun tap bat bravo pou kenay okontrè moun tap bat bravo pou kenay yo tap di kenay ou sove nou ou bay vòlè sa kou kenay ou sove nou ou pran nan kòb petro karibe a pou nou tèm mèsi kenay. Olivier paka pale Dame! On kay 5 million dola ameriken Gad limyè gad limyè gad limyè Limyè tout koulè kay on pitit machann chabon Vit vit Gad vit Gad bèl vit Gad lavi Gad ti zwazo kap chante E nan zòn m ye la se sèl mwen kap fè bri Tande m se mwen kap pale Zòn m ye E la a se sèl mwen kap fè bri, ou paka tande lòt moun ap fè bri pase se mitan, okontrè m deranje moun rich parèy mwen, bon chans pou mwen, chak kay la a a nenpòt dimil mèt, chak kay moun rich la a nenpòt dimil mèt, sistèm kay yo tou, menm lè m fè bri pa gen moun kap tande m, tande m se mwen kap pale. Epi ou konn kot misye engra ankò, ou pa wè e de engra k met tèt yo ansanm wi, misye ak Arel pèd. Edne ingrat met tèt yo ansanm. Mwen konn kot misye ingran ankò. Gad nèg Yani yo. Wap fè bèl mizik paw. DJ sa ou janm wè lèl gen ti chans poul al lave kòb la. Lèl gen ti chans poul al lave kòb la ou janm wè lap apiye nèg yo ou janm wèl pose mizik nèg yo. Eske se bon mizik nèg yo pa bon. Mwen menm se lam di nou e lam di nou e sak fèm moun nan wi. Banm banm di yon bagay eske ou janm wè DJ kenay. janm jwe mizik Sandro oswa oswa Yani yon jou nan vi l non e sa k engra a wi Ban m di w yon bagay Carel Pède te konn pran Michel Martelly chak jou ap bay antrevi chak jou Carel Pède ap ba Michel Martelly antrevi Chak jou lap chiye chak jou li dèyè Michel Martelly men Michel Martelly nan strès la Michel Martelly bezwen zanmi poul jwe domino tout nèg yo abandonel menn tout nèg yo menm joum konsa epi Bondye tiyem monchè tout nèg yo abandone Michel Martelly pou kòl frè tout nèg yo èske ou wè Carel on jou li poste on foto kote ou wèl te pase wè prezidan el di a m te pase wè prezidan la el poste on foto lontan parenn maten midi swa Carel se videyo l fè a Michel Martelly lap poste Se antrevi l fè a Michel Martelly l ap poste? Men men ki nasyon n ap viv men sa k fè Ayiti konsa. Mwen m ta pito mouri e m garanti w sa. Si demen FBI vin pran Michel Martelly, cia vin pran Michel Martelly, m pwomèt ou sa lavi mwen yo p ap chanje. Desan pou san. M pwomèt ou sa lavi mwen yo p ap chanje. Paske pale de yon moun pa di ke w asosye a moun nan pou sa. Fè foto a yon moun pa di ke ou asosye a moun nan pou sa. Al lakay yon moun pa di ke ou asosye a moun nan pou sa. Men Carel abandone Michel Martelly. Nèg yo abandone Olivier. Nèg yo abandone Sandro. Gade ti jèn yo. Ti jèn yo chaje talan. Sandro avèk Yanni nèg yo chaje talan. Ou a fè bèl mizik pa ou. ou janm wè Carel gon enfliyans anraje sou entènèt ou janm wè omwen l ta moute pou l di a pèp ayisyen pwoblèm Olivier a m konnen son pwoblèm li ye vre paske non misye te site nan bagay stad e misye te nan pouvwa vre papa misye te nan pouvwa Men Sandro ansanm avèk Yani mesye nou pat janm wè nèg sa yo nan pouvwa ba nèg sa yo chans yo pa pini moun pou moun e menm lè pèp la ta leve nan moudon okontrè menn pou lajan Michel Martelly fè w fè nan kanaval misye pa tap regrèt monchè misye ta vle pou l fè byen pou yon lòt moun tou paske lè tout moun abandone l moun li fè byen yo ta kanpe bò kote l. Ou pa janm pale de Michel Martelly. Ou pa sipòte pitit li. Epi gat kisa ou vin pale se mwen k rele Olivier a 11 zè. Ou fache pou sa. Men poukisa ou pa janm di tou. Poukisa ou menm avèk masisi parèy ou a. Poukisa ou menm tou ou pa janm kanpe pou nou di a mesye. E ou wè jan misye frekan misye di o misye pèmèt pou rele nèg la a 11 zè di swa. Epi ou vin metel sou telefòn avèk morvan ankò Nou son pèp kap bay moun valè ke moun ki pa sipoze gen valè nap bay yo valè Brother se ou menm wi Olivier tal retire Miami se pa mwen menm moute Miami sou dom Se ou menm Olivier vin me mete w an Haiti vin mete w nan mitan milat Ok se pa mwen menm. Ok! Men ou konn kisa k tris la pèp ayisyen? M pral moutre nou kisa k tris nan istwa a. M se sèl nèg sou entènèt la la a ki pale de la famille Martelly. Sèl mwen menm. M se sèl nèg sou entènèt la la a lè m poste foto a Michel Martelly. Tande m se mwen k ap pale. M se sèl nèg sou entènèt la la a k ap pale a Olivier nan videyo. M poste fotom a Olivier e moun ap joure, moun ap bagay m toujou kontinye fèl. Jiskaske moun yo di a nou wè misye renmen ou misye renmen Olivier. Frap pa ka fè misye abandone Olivier. Frap pa ka fè misye abandone Michel Martelly. Ann ba misye vag. Men poukisa tou Djekenay malgre ou ta di a kòman misye fè rele nèg la a nevè lakay li paske ou ka ap fè jalouzi. M pa konn si se Olivier se mennaj ou l te ye frè, bagay konsa pa entèrese m tou pase e pa relasyon sa m gen a Olivier frè. Olivier se frè m li ye, e milat parèy mwen, moun rich parèy mwen. Se Michel Martelly ki te prezante m misye, l di apre jodi a misye misye se fò li ye. M pa konn si se jalouzi ou ou ap fè pou pou pou ansyen nèg ou, ou di mwens pou nèg ou k te konn kraze w ok. Pase si Olivier pou Olivier te gen ti zanmi l ki Ayiti k t ap pase mizè ansanm avè li. Si se Miami lal chèche w poul vin antre Ayiti ansanm avè w vin baw direktè Jimny ankò e li prezante w a tout ti milat yo nèt m pa konn nan ki sa w te a Olivier frè men omwen si wap fè jalouzi w gon bagay ou ta sipoze di tou ou ta sipoze di Carel malgre misye frekan l rele nèg la yon pitit prezidan yon pitit machann chabon manman nèg la pa konn li manman Olivier se fransè li toujou ap pale papa misye pa ta papa misye pat okipe l. Men papa Olivier li menm se gwo mizisyen se depi piti Olivier ap moute bato men omwen lè nèg ap di Olivier machann dwòg lè nèg ap di papa Olivier machann dwòg lè nèg ap lage nan mouda Olivier kòm kòb stad ok misye se sèl nèg tou k toujou kanpe tou. poul defann Olivier sou entènèt la pousa ti analiz sa ou pat ka fèl paskem tap parèt bèl pase mte ka chanje koulèm vin wouj menm jan avèw mte ka chanje koulèm vin milat menm jan ansanm avèw poukisa sou te fèl konsa pèp la te ka di a misye ekilibre bagay yo malgre misye di ti soumoun nan pata sipoze rele milat parèy mwen a 11 è diswa. men omwen li di tou lè ap imilye menm milat la sou entènèt la, lè pèp ayisyen lage nan bouda milat la, lage nan bouda fanmi milat la, lage nan bouda papa milat la, misye se sèl nèg tou k kanpe ki site non papa milat la, ki di papa milat la te fè l byen yon jou nan lavi l. Misye se sèl nèg ki kanpe tou ki di l renmen Olive. Bon ou menm pèp ayisyen pa t janm konnen se Olive ki te mennen w Ayiti? Tande misye mwen k ap pale, ann gad kòmantè yo. Eske gon moun la k te konnen se Olivier Martelly k pran misye Miami ki rantre a misye Petyonvil al ba misye direktè Jim ni? Eske gon moun la k te konnen? Eske n janm tande sa nan bouch misye? Non, gade. Non, gade. Non, gade. Non. Non, gade. Non, jamè. Gade. Pa gen moun ki te konn sa. Ou jis kanpe, ou jis kanpe nan Petyonvil la. Ou jis kanpe an mèt Petyonvil. Ou kanpe nan gym nèg la. Ou kanpe an mèt gym. Men mwen menm Olivier pa janm fè anyen pou mwen non apa. Men mon numéro m mande Olivier. Olivier mande m ki deal ki gen la wi. Kesa m ap bay la tounen la si nil pete fyèl mwen wi. Men mon numéro m mande Olivier. Olivier dim ki deal li ye bro? Kisa map jwenn ladann? Kem mande Bondye m pèdi manmanm si se manti m bay. Men mon numéro Men se konsam ye frè Lèm renmen yon moun m pa renmen yon moun pou sa w genyen pou sa w ka ban mwen frè Pasem konnen m se nèg m di tou Sim mande yon moun ou moun nan pa ban mwen m pap rayi w pou sa pasem konnen se konsam ye tou m di amò Men m gen respè pou misye Paske papa misye te di misye sa se pitit gasonm misye se fòl ye ou ka engaouta misye. E sa sèlman m te bezwen fè. E m pral di w yon bagay, Olivier fè m byen misye pa fè m mal. Misye ka fè pèp la mal nan bagay kòb stad. Sa se pèp la k pou jere bagay sa ansanm a misye. Paske jan n ap kanpe pou yo ta arete Dafka a, jan n ap kanpe. pou yo arete babekyou a jan nap kanpe pou yo arete lòt ti malere yo si nou santi olivye te pran kòb stad nou tou nou gen vwa nou sipoze al nan bouda minis jistis la nou sipoze fè manifestasyon nou sipoze ap rele anmweyy pou nou poze olivye kesyon kisal fè ak kòb stad la e konsa m pale pase si misye te gen kòb stad nan menn vre tout kòb sa ke n di a la misye pa fon stad an ayiti misye mechan. Paske timoun Force Academy yo ta pral gen kote pou yo jwe foutbòl. Misye mechan. Men kounya la, se nou k pou konnen. Paske lè nou t ap vote pou mil goud, se Kanada m te ye m t ap etidye. E m te gentan Kanadyen. E ban m di nou yon bagay. Dèfwa nou konfyouz moun. Nou konfyouz tèt nou tou. Si nou konnen sou papa misye l te gon kòb stad nan men l, nou fache. Nou rele anmwey. Nou tande papa misye kraze kòb Petro Caribe. E poukisa lèl pot jovenel ba nou se nou k vote jovenel ankò. Eske tèt nou bon. Bon mwen pran sam di a pou nou paske si boss Ben nan live la la gen moun ki slow gen moun sa repetisyon ke l tande. Si Lewa nan live la la gen moun ki slow moun sa yo sa repetisyon ke moun sa yo tande nan premye bagay la moun sa yo pap konprann. Se moun lè yon bagay soti la.